Eske yon kretyen kapab douko? Sa se kesyon nap reponn jodi a yon zanmi poze nou. Mwen se zanmi w frè w Enock Lindor son plezi pou nou kapab ansanm avèk ou pa neglije abòne avèk chanèl sa epi ba nou yon jèm pous anlè si tout fwa apresye travay la pa neglije kite yon kòmantè pou nou nap toujou an mezi pou nou kapab reponn ou si tout fwa gen kesyon pou poze sou chanel sa. Eske yon kretyen kapab douko? Mwen panse ke son kesyon ki kapab yon ti jan parèt difisil, men kanmenm depi kesyon an vini fòk nou reponn li. Pa vre? Wi, fòk nou reponn li. Nòmalman, yon moun kap douko selon jan ke nou konprann li nan milye oubyen nan sosyete nou ye a, Se yon moun ki ap chanje koulè l, swa petèt li kapab nwa epi moun sa li dekale po l e moun sa li vin wouj oubyen li vin yon lòt koulè ki pa koulè natirèl li oubyen ki pa koulè nesans li. Nòmalman, èske kretyen kapab douko? Mwen pa kwè kad douko a li pral antre nan. Kretyènte. Èske yon moun ki douko ap sove? Èske yon moun ki pa douko ap sove? Oubyen, èske yon moun ki douko ap peri? Yon moun ki pa douko ap peri. Sa a, m panse ke sa a mande pou n ta fè yon deba sou li. Sali an swa. Li depann de lafwa w oubyen li depann de konfyans ou atravè Jezi Kris. Mwen pa kwè, selon mwen menm, koulè yon moun pwal rann ke li pa sove, pwal rann ke li peri. Oubyen tou koulè yon moun se li menm ki pral rann ke ou sove. Sa a, mwen panse sa a, li enpòtan pou n ta fè yon deba sou li. Men, an n kite sa la. Èske yon kretyen kapab douko? Nòmalman, menm jan m te di, douko a, oubyen chanje koulè po a, li pa yon, li pa yon kesyon otou de kretyen. Men l se yon kesyon pou tout moun. Selon kèk ti kontak ke n te eseye fè sou kesyon moun k ap chanje koulè po yo, ou riske fè kèk maladi, yo te menm site non tankou kansè kapab devlope nan po a. Paske nòmalman, e eksè ou fè po a fè a li pa pote l byen. Paske pase yon pwodui sou po ou pou l chanje koulè oubyen pou ravaje po sa a, li pa nòmal pou kò a. Sa a se sou plan sanitè oubyen sou plan de la sante. Nòmalman, sante yon moun, m pa kwè ke ou bezwen kretyen pou kapab kenbe w an bòn sante. M pa kwè tou ou bezwen pa kretyen tou pou kenbe w an bòn sante. Paske sante yon moun l ap toujou enpòtan e l ap toujou bon pou moun nan. Kounye la, si ke nou di yon kretyen pa ka douko, nan ki enterè? Oubyen tou si n di yon kretyen ka douko, nan ki enterè? Sèl sa mwen konnen, pou tout moun ki gen lafwa an Jezi Kris oubyen tout moun ki kwè, nan jezi tout sa w ap fè se pa aksyon an ki enpòtan men se lide a ki enpòtan tande byen wi lè ke ou s on moun k ap sèvi Bondye se pa aksyon an ki enpòtan men se ide a ki enpòtan nan ki enterè ou fè sa w fè a. Banm pi klè, nan ki enterè ou douko oubyen nan ki enterè ou chanje koulè pow? Eske se mesaj wap voye bay zanmi ki bò kote w la oubyen eske son mouvman rasis ki antre lakay ou? M pa kwè ke si w ap fè rasis. Pou w ta fè rasis avèk pwòp nasyonalite pa w. Si w nwa, ou son Ayisyen, ok, m pa kwè ke ou bezwen antre pou chanje koulè w pou kapab kont lè nwa. Paske sa ki enpòtan pou yon moun. Nasyonalite ou li de san, li pa de koulè. Kèlkeswa jan sa ye ou ka toujou chanje koulè w men ou gon san ayisyen k ap koule nan venn ou. Jodi a kesyon koulè a, si n ap poze tèt nou kesyon nou ta mande èske yon kretyen kapab douko, se si e sèten nou ta dwe konte sou dwèt nou pou n wè pa gen kretyen anndan legliz yo. Nou kapab wè majorite jenn fi nou yo e menm jenn gason nou yo ap chanje koulè sou nou. E pafwa moun ou pa ta panse ap chanje koulè. Gen kèk chanje koulè ki natirèl oubyen ki senp. Gen moun ki petèt t ap viv nan yon espas oubyen nan yon andwa kote ke andwa pa t twò an favè l, ou pral wè moun sa oubyen mòd de vi a pa t twò an favè l, moun sa kò l te yon ti jan blèm oubyen moun sa l te yon ti jan, kò a te yon ti jan rale oubyen trennen oubyen m kapab di kò a pa t twò kòrèk, kò a te yon ti jan lèd. Pa rapò avèk pozisyon oubyen andwa moun sa li vin chanje, oubyen jan mòd de vi l vin ye, ou kapab wè moun sa son moun ki kòmanse ap vin rafine. Moun sa kòmanse genyen yon lòt chanjman k ap fèt sou po li. E kòm si m ta di w, ou gen yon ti kabrit, fason ke w okipe l, ok, li, paske w te neglije nan okipasyon ni, li vin yon ti jan plim ni vin kòmanse. E bay yon lòt yon lòt figi. Men kou l kòmanse pou l okipe byen w, okipasyon an vin chanje, w ap wè kabrit sa l ap mande pou plim sa yo tonbe oubyen nenpòt bèt la pou plim yo tonbe paske li vin pran yon lòt ekstansyon, kò a pa vin menm jan ankò. Ebyen de menm tou pou moun nan tou, gen moun ou wè kò l vin rafine oubyen ou k wè moun sa vin yon jan, se pa douko l ap douko, men se paske mòd de vi l te gen oparavan an, li vin chanje, li pa nan menm eta ankò. Ok, moun sa se pa douko petèt l ap douko, s on moun bagay la vin on ti jan lwil, vin on ti jan dous pou li, epi moun sa kounya li vin genyen yon lòt mòd. de vi avèk kò li kò l vin chanje konplètman ok nòmalman si n ap siveye moun k ap chanje koulè antanke kretyen ebyen n ap di nou tonbe nan twou nan kesyon lafwa oubyen nan kesyon spirityalite gen de bagay nou dwe sinyale mwen te fèk sot di l. Se ide epi aksyon. Paske laksyon se sa ke mwen menm avè w nou wè a, lide se sa ki kache anndan w lan, sa ke Dye li menm li analize a. Jodi a, ou ka wè m pase, m bay yon moun yon tap, plow! Ou wè m bay yon moun yon tap. Men ofon di kè, ou pa konnen nan ki entansyon m bay moun nan tap sa. Eske se yon tap mwen ba li? pou l mouri? Èske s on tap mwen ba li pou l kouri deplase kote l ye a? Èske s on tap mwen ba li pou l pa fè sa l te fè a ankò? Sa se lide. Men tou senpleman ou wè m ba l yon tap. Ou wè a, misye fè yon move aksyon. Men, lide a ou pa konnen l. De menm pou moun k ap chanje koulè, Entèl chanje koulè, men nan ki enterè? Nan ki lide ou chanje koulè w la? Atansyon! Koulè yo pa sèlman chanje sou lè po fizik men yo chanje tou sou po teknolojik la. Tande byen. Po teknoloji a ki sa l ye? Se moun k ap itilize filtè pou chanje koulè yo. Sa a, kòman w entèprete l? Hehehhe. Poukisa w pa vle afiche vrè vizaj ou? Poukisa w pa vle koulè nwa w la? Poukisa w pa vle jan ti figi w plen bouton an? Oubyen poukisa w pa vle jan ti figi w plen pli a? Poukisa w pa vle l? Poukisa w pa dakò l? La a, gon ide. Gon bagay ki kache dèyè l. Men fòk nou ta siveye tout ti detay sa yo tou. Menm jan m te di, chanje koulè, m pa kwè l gen rapò avèk sali yon moun. Kounya se ide ki rann ke w chanje koulè a. Se li menm ki pral mennen batay sali a. Paske ou ka chanje li koulè w la, m pa konn pou ki rezon w chanje l. Eske ou chanje koulè w la se paske pou ou te fè yon bagay swa ke ou vle pou yo pa rekonèt ou ankò. Ou chanje koulè w eske se paske si e paske dat. Men sèlman lide ki rann ke w chanje koulè a. Eske li nan volonte Bondye? Mwen panse se konsa m te kapab reponn eske yon kretyen kapab douko. Douko mwen di ankò, m pa mete l ni pou kretyen ni kont kretyen. Koulye a se ou menm ki pral analize eske douko w la li o pwofi de ou menm. Oubyen èske douko w la li o pwofi de vi espirityèl ou? Nan ki enterè, nan ki entansyon, nan ki lide ou fè sa w fè a? Pa neglije abòne, n ap toujou la pou n reponn kesyon w yo. Ou kapab toujou pataje link videyo sa a avèk yon zanmi w, nenpòt kote, nenpòt zòn li ye. Mwen swete Bondye va beni w, mwen swete gras Bondye kapab touche w. Mwen se zanmi w, frè w, Enock Lindor. Nou di Bondye mèsi paske. Nou ansanm avèk ou e nap toujou la pou ou nan non Jezi ki genyen tout pouvwa a. Deja mèsi, orevwa, a la pwochèn.